Sa tout fanatik Gwa Production. Map salye nou tout an jeneral nèt. Nan le mond antye nèt. Map salye nou. Pa bliye abòne avèk chanèl Gwa Production Haïti a. Nou pral jwenn yon ti feyton la ki se pi piti pi rèd. Nap jwenn toujou wi. Sa ap vrèman bèl. Nap vrèman renmen l. Epi nap renmen l. Nap tèlman renmen l ap damou l. Pa bliye avèk pa bliye abòne avèk chanèl YouTube Gwa Production an. Pou n pa rate tout bèl feyton. Tout bèl pwojè Gwa Production genyen an. Pa bliye pi piti pi rèd la. Alon pi piti pral fè wawens pase mizè. Ki se menm menm ki fwèl. Pral fè m pase mizè. Map kase tèt li.

Yon sourit? Yon chat? Hein? Yon moun ki pase la? Hein gwo nèg la?
Travay wi map sot travay. Sa menm? An travay wap sot travay e wap abiye bèl konsa menm? Ki jan de travay menm?

Ou pat konnen sim sim tap baw travay se travay piman la mtap ba ou. Balou. Ou ki pa respekte moun menm balou.
Nèg yo pa vin nan baz la menm non man. Ou konn sa k fè yo pa vin nan baz la? Paske yo pran fanm moun nan zòn nan pou yo maronm. Sitou pou Chawa. Mwen wè l gen yon chankre devan tèt li. Ou wè l gen pou l rive nan mouda tèt li. E m konn fanm yo ap kale tèt li. Yon nèg konsa pa ka gen fanm. Fanm nèg pa ka moute li. Chawa ap moute menn. Sa pa ka fèt. Ou wè. Gon bagay ki di. Pi piti pi rèd. Pi piti pi rèd vre menn. Kyèt. Chawa. Chawa t pou ap fè koze mesye. Mwen kraze. M ap fè misye moute m fanm li an. pou m pran l nan men l. Ke m mande tout sa m fè nan lavi m kont mwen, m ap pran fanm sa nan men misye. E mwen dat sèt la menm, m pa nan tenten menm. M blòdè, m blòdè pase nèg la menm. Pou nèg la pran fanm mwen pa ka moute. E m konnen m se yon mal alfa k pa al cheri. Mwen dat sèt la menm. Olye mesye, m gen frèch ke li. E m blòdè ke li tou. Nèg la nèg an tèt de nèg a sanble ak ki de kou pou nèg la pran fanm mwen pa ka moute men men men wè map pran fanm nan nan men wap pran yon bagay sèl si bondye ki ta deside pou m pa pran fanm sa nan men misye pou m pa ta pran l men men wè fòm fòm. Fòm fèl moute m fanm nan fre. Map konvenk li poul moute m fanm nan. An daprè ou menm nan tenten ou vin base m nan? Mache pran fanm moun nan zòn nan epi vin base moun nan tenten pran pòsè nou k pi blòde. Menm yon bon tenis nou pa met nan pye nou epi nap pran fanm. Kiyès sa fanm yo renmen. Wè sa kap rive nou yon chòv ki nan tèt ou.
Pwoblèm pap fini nan peyi sa non mesye. Lontan lontan e gran yo te konn ap bay pwoblèm, kounye a e pi piti yo kap bay pwoblèm. Peyi sa m pa ka konprann li menm. Mesye wo, peyi sa m pa ka konprann li vre non mesye. Lontan granmoun konn ap pale de pi gran yo, kounye a la e piti yo kap bay granmoun pwoblèm. Peyi sa ki bò l prale jezi? Hein? Hein peyi sa ki bò l prale? Yon sourit?

Ou menm ka pran fòm blòdè. Chawa ti bou pran fòm fòm blòdè paske. Ou bay pawòl la, Edeline pale plis, konnen Edeline gen foli blòdè. Ou peye tèt li twòp plis tou, ou peye li sanble ak Kibiko tou.
Krache fòm yo krache nan tèt li men wi. Lap kale tèt misye wi misye. Wè jan m chòv lè la menm ou pa konn ki chòv mwen ye. Sa e nan may ou wi frem. Ba mwen pou ap esplike le ou t gen foli blòdè on fanm ki foli pa vin banm fab sa la. La fontèn wal dèyè fab sa yo menm. Mwen t konn pa blòdè tou men nan a misye soti pou l dekale m. Bay m ti lajan nan pòch m ouvri fòm. An daprè ou menm.
Wap sanble yon blòdè, enben blòdè ta engra yo ta kite blòdè. Moko brizi fòl la sam di w. Yo ta kite bikè blòdè. Ou veye chòv ki engra, ou veye sal fò, gad bò tèt nèg la mesye. Mba di w, mba di w e pa fanm ki chòv mwen. Fanm. Wè kounya, depi m kwaze nan yon fanm nan zòn nan la gwo zotlo nan po tèt mwen. Ankò. Ma nan tenten men menm.

Pou m pa ka monte yon fanm, pou vye nèg sal sa yo, yo pa menm ka achte yon bon tenis, menm yon bon rad. Pa gen yon lè m pa wè nèg sa yon rad, yon rad wouj sou nèg la. Rad la pa inifòm, rad la pa yon tatou. Pou e li m ap wè sou nèg a, e pou dèyè fanm. Nèg a sanble nèg ki benyen a fè wi menn. Sa fanm nan wè nan men l? Sant kabrit la fanm nan renmen menm?

Avè m fò yon se mwen se mwen kap bo a se wè mwen se wè mwen. Fò m fò jen ba la ti visa mwen. Sa va pa mwen yon anpe yon wè mwen.